Mèkredi 7 janvye 2026, glwa a Dye. Remèsye Dye, nou di mèsi, mèsi pou lavi ou, mèsi pou lavi l, mèsi pou bonte l, mèsi pou fidelite l. O, nou di Dye mèsi pou souf de vi ke l ban mwen e ba ou. E jounen jodi an, nan emisyon jodi an, n ap wè ke ki diferans ki gen paske nan tout emisyon pase yo, n ap pale ke Kris se li menm k ap viv lavi l nan ou. Enpòt ki lavi kretyèn, vi ke Dye vle ke nou viv la, men kòman ke l vle pou nou viv li. Si n ap pran diferans, se kòmsi yon konparezon, si n ta fè yon diferans avèk lavi, amèn, lavi de Dye, lavi kretyèn, ebyen, li ka di yon vi kretyèn. Men, nou di lavi, je suis le chemin, la vérité et la vie, jan ke Jezi di l lan. Li pa yn vi, li pa yon vi men se yon lavi. Lavi l anglobe tout lòt vi, tout lòt bagay ki ta genyen nan yon vi, nan yon lòt vi ke n ap pale. Donk nou te wè ke Jezi Kris li menm se li menm ki lavi kretyèn. Lavi kretyèn nou te wè se Jezi Kris li menm. Se la pèsòn di Kris la. E nou te li tèks tankou Jan 14 vèsè 6. E nou te wè ke, lòske nou di Kris li menm, se li menm ki lavi kretyen, se nou te di Kris li menm, se li menm ki lavi nou. Donk nou te wè ke sa li menm, sa te montre ke Dye li menm, se li menm ki dwe sous lavi nou. Amen. Paske se sèlman li menm ki sous lan. E nou te li de vèsè lan pou Acte 17 vèsè 28. E nou te wè ke Adan ak Èv, avan ke yo peche, avan la chute, Dieu li menm, se li menm ki te sous yo, li tap pouvwa avèk tout bezwen yo, li tap pran swen yo, li te an kominyon avè yo, jan ke li te, li ekri nan 1 Korinthien premye vèsè 30. Nou te wè ke lòske Adan ak Èv dezobeyi a Dieu, sètadi lòske yo peche, paske le peche se la désobéissance à la loi, amen, la désobéissance à Dieu. Lòske Adan ak Èv yo menm yo peche, yo vin endepandan de Dye. Yo vin mouri espirityèlman. E nou te li Women 5 vèsè 12. E nou te wè ke Dye li menm, lòske l voye Jezi Kris mouri pou nou, li pa t sèlman padone peche nou pou l ba nou lavi etènèl, men li te reban nou lavi l. Li te ba nou pwisans li e li te mete nou an inyon avè l. Jan ke nou te li nan Efesyen premye vèsè 7 avèk 1 Jan 5 vèsè 12. Donk nou te wè ke pwisans ak lavi ke Bondye mete nan nou an, pwisans ak lavi ke Dye ap viv nan nou an, li ba nou yon pwomès, sèke li di nou ke l ap transfòme lavi nou. Lòske nou te li 2 Korintiens 3 vèsè 18 nou te wè sa. E nou te wè ke transfòmasyon an li menm transfòme ke Dye ap transfòme lavi nou. Dye gen yon wòl. Paske e nou menm nou gen yon wòl. E Dye li menm se li menm ki inisyateur, se ta di se li menm ki kòmanse, se li menm ki koz lan, se li menm ki sous lan, li menm ki koz, li menm ki efè. E nou te li Philippiens 1 vèsè 6. E m te wè ke nan transfòmasyon sa a, rezilta final transfòmasyon sa a, se ke Dye li menm, li vle gen yon relasyon pèsonèl avè m. Li vle gen yon relasyon pèsonèl avè m. Li vle gen yon relasyon pèsonèl avè w. Li vle gen yon relasyon entim. El vle transfòme nou an tip Kris, a l'image de Christ. E m te li Efesyen premye vèsè 5. Kounye a, si ke n ap pale, m ta di, ki diferans ki genyen? Hum? Ki diferans ki genyen ant yon moun k ap viv lavi kretyèn, sa vle di ki kite Kris viv plenman nan li, avèk yon moun, li ka di, k ap eseye viv anvi? Hein? Yon moun k ap batay avèk pwòp fòs li. Yon moun ki panse se li menm k ap rive fè tout bagay pou kont li. Donk premye m sa k genyen se ke moun nan ap vin gen yon ego paske wap tèlman redi pou w eseye viv, pou w eseye fè Bondye plezi, pou w eseye menm obeyi avèk tout sa l di wap vin gen yon ego wap di w redi twòp, ou pase twòp mizè men tandike lòske ou menm ou kite Kris viv lavi l nan ou, ou konnen Kris ki sous la, ou konnen se gras avèk sakrifis Jezi an. W ap vin gen yon atitid de remèsiman. W ap gen yon atitid d'action de grâce. W ap se Jezi Kris k ap fè l. Amèn. Donk, nenpòt sa w te ka fè lè sa a, nenpòt jan w ta sanble aparamman redi, w ap konnen ke se Kris ki pèmèt li. W ap konnen ke se Kris ki ba w fòs la. W ap konnen ke se Kris k ap fè l. E lòske moun nan dèmi vin gen ego sa, li pral eseye viv, li pral vle viv endepandamman de Dye. Sa vle di si l konnen ke li leve, donk li pa bezwen Bondye. Sa k fè gen anpil payen nan mond lan, yo vle viv endepandamman de Dye, yo pa rekonèt ke Dye se Senyè a, Dye gen yon plan pou yo. Yo menm rive pou yo di ke Dye pa egziste. Men nou menm, antanke kretyen, nou pa dwe tonbe nan pyèj sa a. Nou dwe konnen ke nou depann antyèman de Dye e nou dwe toujou chèche l premyèman. Jan ke l di l, Chèche premyèman le wayòm e lajistis de Dye. Donk, lòske w ap viv lavi kretyèn, Mwen menm gen anvi de depandans a Dye. Mwen fè konnen se Dye ki sous lan, se Dye k ap dirije tout bagay, se Dye ki gen otorite sou tout bagay, nou kab depann de li antiyèman e totalman. Amèn. E lòske moun nan ap viv yon vi kote ke l ap eseye avèk pwòp fòs li, donk li pral eseye fè pèfòmans. Wal toujou di oh m toujou al nan sèvis mal nan sèvis kay sèm pèl hein kat mwen toujou gen pi non nou pa di ki kontrole prezans lan pa enpòtan men konya kisa ki vrè motivasyon an eske prezans lan se paske vrèman ou te tande etid lan etid biblik lan ou te pratike oubyen se paske ou jis vle gronpe ou vle gronpe pèfòmans. Aparans de pyete men renyen se ki fè vrèman la fòs. Paske legliz nan ba yon ansanm de règ, pafwa ou menm ou menm konseye pou bay plis règ, ou menm lòske ou vin respekte règ sa yo, ou santi ke wi w ap bat lestomak ou. Paske ou byen pèfòme, ou byen obeye. Nou pa di ke. Disiplin, pa dwe gen disiplin nan vi kretyen, men nou di ke entansyon an, motivasyon an, li dwe bòn. Donk, se yon ansanm de règ ke yo ye. Se Kris li menm menm. Lòske ou kite Kris viv lavi nan ou menm, otomatikman ou ap wè ou obeyi avèk tout sa ke Kris vle, tout sa ke legliz la te mete kòm prensip k'ap glorifye Jezi Kris. Donk, yonn nan pyèj ki gen ankò. Eske moun nan ap viv vi kretyèn li epi l panse ke se li menm k ap fè l? Eske se pwòp fòs li? Se avèk pwòp entèlijans li l ap fè bagay yo? L ap vrèman chèche volonte Bondye? Avèk sajès imèn li l ap aji? Kontrèman avèk lòske ou konnen ke w ap viv lavi kretyen, w ap viv lavi ke Jezi Kris sèlman kapab viv. Donk lè sa ou konnen wap viv avèk lavi de Dye an ou, wap konnen ke wap viv avèk lavi Bondye nan ou, wap konnen ke ou gen la pwisans de Dye nan ou, amèn, wap konnen ke Dye se sous ou, e wap toujou depann de li, wap toujou chèche l. Ou pral eseye pou di ok, avèk pwòp fòs ou pral eseye fè Bondye plezi, avèk pwòp fòs ou pral, se kòmsi wap travay pou vin, pou Dye aksepte w, pou ke. M di remou men non. Ou kwè ke Christene se lavi w. Depi l se lavi w l ap viv lavi l atravè w. Donk tout dezi ke li genyen pou glorifye le Pè l ap fè l atravè w. Amen. L ap mete dezi l lan e non sèlman l mete l ap akonpli l tou. El danje gen anko ou pral bri ou ka panse ki se yo kap transfòme tèt ou. Non sèlman panse se yo kap transfòme tèt ou, ou pral panse lòt moun yo tou ap tèlman anmède yo, ap tèlman nwi yo, ou ap panse se yo kap transfòme yo. Ou ap panse se pwòp efò ou fè k mete w la. Ou ap panse se pwòp efò ou, pwòp kapasite ou. K ap fè w gen viktwa, k ap fè w gen libète, k ap fè w transfòme. Men lòske w ap viv lavi de Dye, lavi de Kris, w ap konnen ke se Dye li menm k ap pwodui transfòmasyon an. W ap konnen se de Dye ou depann. E piske se li menm k ap transfòme, l ap pèmèt ke w viv nan laviktwa, nan lalibète, l ap pèmèt ke pwomès yo reyalize nan lavi w. E jan n te di la, lòske moun ap eseye viv lavi a poukont li, li pral gen lafwa nan pwòp tèt li. Se jan n te di premyèman, se kòm si yon ògèy, l ap moute tèt li, l ap moute entèlijans ke l genyen an, l ap moute kapasite ke l genyen yo. Li p ap konnen ke se Dye ki sous lan, entèlijans, tout sa yo se Dye ki ba l yo. L'ap vin gen lafwa nan pwòp tèt li. Men nou menm, lòske ou vle viv lavi kretyèn pi ke Kris menm li vle a, w'ap konnen ke lafwa, se nan Dye sèlman ou gen lafwa, e se Dye sèlman ki sous la, se sèlman li menm ki merite l'. E lafwa nan Dye li menm se sa k'ap pèmèt, l'ap pèmèt ke w' viv lavi. Wap met go viv la pwisans de Dye. Wap kèt kil fè, wap pèmèt ke Dye li menm fè volonte nan ou e a travè ou, se ta di lap itilize ou pou ke li menm li fè sa ke li vle a, pou ke l akonpli destine espirityèl ou ki se pou ke l transfòme ou. Antikris pral transfòme yo a limaj de notre Seigneur Jésus Christ. Jan nou te li nan Efesyen premye vèsè 19, 20 an. Kounye a la, se ki konsekans li genyen? Paske jan m te di, tout sa w fè gen konsekans. Tout sa w di, tout sa w fè yo chak la gen konsekans. Konsekans li genyen lòske w chwazi viv vi w. jan w vle. Paske w chwazi viv vi kretyèn nan san w pa depann de Dye, ou chwazi viv vi de pèfòmans sa. Donk wap vin mache pa lachè plis. Paske viktwa sou lachè se Dye ki ba nou l. Peche, wap vin gen plis peche, plis fristrasyon, plis defèt, plis blesir. Wap menm mande pou te elwanye w de vi kretyèn nan. Oubyen ou ka jis rete epi wap kontinye eseye, kontinye eseye men ou pap janm gen yon transfòmasyon vre, se sak fè pral rive gen moun ki gen anpil tan nan levanjil yo pa janm transfòme vre, paske yo pa kite Kris viv lavi l nan yo. Konn tande moun nan gen 20 tan, 30 tan, 15 an. Ba kite Christie ba abandonel vre tankou ajil lan poukil kite Dieu pou portier par excellence pouki Dieu li menm li transformer jan kel vlel la poul baw fòm kel vle mwen pa gen transformation. Ok moun sa pwal toujou vle konfli. Paske ki sa li loske moun sa li pa transfome e gon ti jèn ki antre la le 12 nan. Hein li poko vreman gon 2 zan 3 zan pou wè jan ke lap transfome jan ke Dye ap itilize l hein jan ke Dye ap mache avèl moun sa li menm lap chèche konfli lap chèche transfome lap chèche kerèl paske baz li menm dat m la dat m legliz lan. Men ki konsekans ki genyen loske ou menm ki te kris viv lavi l nan ou se konp. eksperimante pwomès li yo. W ap gen libète ke l pwomèt lan. W pap esklav anyen, w pap nan pè anyen, w ap gen viktwa ke l pwomèt lan. Ou pral vin depann de li paske w ap konnen ke chak jou ou bezwen plis, ou bezwen davantaj. Relasyon w avè l ap grandi plis. W ap gen plis entimite avè l. W ap transfòme jan ke li menm bezwen nan.

Vi a, la vi kretyèn, la vi de Dye, la vi de Kris, se li menm k'ap kapab viv li sèlman. E l vle ou menm aksepte, ou ba l tout laplas pou ke l viv li atravè ou menm. Amèn. Mentenan nou priye ansanm. O Pè, mèsi. Mèsi paske pawòl ou se verite, pawòl ou vrè. Mèsi pou revelasyon sa yo paske lòske ou prale Senyè Jezi Kris ou pral di wap ba nou konsolatè a, le Sentespri l ap aprann nou tout choz. Nou kwè ke Sentespri se ou menm kap gide nou, ou menm kap ansenye nou Pè. Mèsi pou pawòl sa yo ki vrè, pawòl sa yo kap pèmèt ke nou glorifye, kap pèmèt ke Nou konnen ke kyes nou ye, kyes ou ye tou davantaj. Dèk pè nan moman sa, nou vle viv vi yo men nou destine a jè nou. Nou pa vle ese viv vi avèk pwòp fòs nou. Nou pa vle ese fè sa kap fè nou plezi. Nou pa vle ese panse ke avèk pèfòmans yo, avèk tout sa nou fè, nap kapab satisfè ou, nap kapab fè ou plezi. Men nou vle konnen ke se sèlman Kris kap kapab. fè yo plezi lòske l viv lavi l nan yon sistèm antrepris k ap kapab manifeste transfòmasyon. Donk, poutèt sa, nou di ke, menm jan l ekri, Car Christ est ma vie, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ke ou pran kontwòl lavi nou antyèman, Pè, e ke gwa ak puisans ou manifeste antyèman nan lavi nou. O non de Jezi Kris nou priye, Pè. Une vie merci paske ou pa fel. Amen. Frè sè pou Bondye beni nou ankò. Nou di mèsi paske ou te la avè nou. Donk, n ap kenbe menm prensip lan. Pataje pou kon lòt moun kapab beni, pou jwenn yon mo dankourajman, de rekonfò. Pataje tout kote. Pataje o maksimòm. Facebook, WhatsApp, tout kote nèt. Stati nou. E si ke w santi sou kè ou vle fè yon don, vle ede nou avanse. Nan sèman ou gentan diw mèsi paske wap fèl. Bondye avèw ke Jezi Kris matyas nou manifeste lavil nan laviw. Amen.